Deja nou deja swete w byenveni, nou mande ke le Senyè, le Sentespri kapab eklere lespri ou pou w kapab konprann e sa k sijè sa apre midi a ke nou pral pale sou li ki se renmen ki se centre yon vi yon kretyen. Wi frèm ak sèm yo e poun gen renmen ebyen renmen an swa e la bib ansenye nou ke nou dwe renmen e se sak fè jounen jodia Nou jwenn sa ki rele ipokrizi. Ipokrizi a li vini se apati lòske ebyen labib di fòk nou renmen e moun nan an swa ebyen li pa rive renmen vre men li fon demonstrasyon. Men se sak fè jounen jodi a legliz la genyen sa yo rele ebyen. E ipokrizi a li vrèman fò nan legliz la paske la bib anseye nou sa men nou demontrel an poutan ke li pa la vre se sak fè jodia nan emisyon nou ebyen li enpòtan pou ke nou ka pale sou mo sa renmen an reyalite frèm ak sèm yo Pou ke nou renmen, renmen an swa, se pa yon bagay k ap vini de nou menm menm pèsonèlman. E m pral eksplike, e nan eksplikasyon ke m pral bay, nou pral konprann ke sa v ke lapawòl Bondye li menm li di sou kesyon an. Deja.

kòmandman m yo. Si nou renmen m, se pou n obeyi kòmandman m yo. Sa vle di, obeyi kòmandman Bondye yo, se sa k pral montre ke reyèlman ou renmen Bondye. E ou pa ka di ke ou renmen pwochen ou, Si w pa renmen Bondye dabò. Si w pa gen yon lanmou pou Bondye dabò. Se sa k fè, frè m ak sè m, ebyen, renmen sa a ke n ap pale a, ebyen, li pap ka.

Sèm yo renmen li paka fonksyone san le padon e nou pral wè sa nan jan nan matye chapitre 6 e apati di vèsè 12 la kote ke jezi kris tap montre disip yo priye ebyen loske li rive nan vèsè 12 lap di padone tout sa Nou fè ki mal menm jan nou padone moun ki fè nou mal. Sa vle di ke renmen li pa fonksyone san le padon.
Sèm yo renmen ou paka di ke ou gen renmen nan kèw san ke ebyen ou pa genyen yon e responsabilite de padon sa vle di si w se yon moun ki pa padone ebyen renmen an pap ka fonksyone e pou renmen pwochen w ebyen fòk ou renmen Bondye dabò se apati de lanmou w pou Bondye ka pral fè ke ou renmen pwochen ou. Frè m ak sè m, nan Matye chapitre 5, le vèsè 44, se la ke m pral montre w ke renmen li pa vini de nou menm lòm an swa. Ok? Li pa vini de nou menm lòm an swa renmen. Lè nou gade nan Matye chapitre 5, le vèsè 44, li di, Men mwen menm, Men sa m ap di nou, Renmen tout lènmi nou yo. Lapriyè pou moun k ap pèsekite nou. Frè m ak sè m yo, vwala. Sa vle di nou menm an swa renmen e li pa otomatik nan nou pèsonèlman. Paske kòman ke ou kapab konprann. Pou ke la bibre di pou m renmen lèdmi m yo, pou m renmen, pou m priye pou sa yo k ap pèsekite m. Priye se pa nan sans di mal, men priye se dan le sans di byen pou sa yo k ap pèsekite w. Se sa k fè frè m ak sè m, renmen reyèlman, pou w di w ke w renmen, enben w dwe renmen Bondye dabò. Paske se renmen Bondye. Sa pral fè w gen kapasite pou renmen pwochen w lan, pou renmen ènmi w lan, pou renmen, pou priye pou sa yo reyèlman k ap pèsekite w la. Frè m ak sè m, se sa k fè nou di w, ebyen renmen an swa li pa fonksyone.

Wi frèm ak sèm
e renmen pa vini de otomatikman de nou menm lòm paske nou pap kapab renmen reyèlman ak nou menm pèsonèlman ak tèt nou pou n di wi map renmen ok nou pap kapab reyèlman se sak fè Ebyen premye lanmou an dwe manifeste pou Bondye, pou pawòl li. E se apati de la, ebyen nou pral gen renmen reyèlman pou pwochen nou yo. Kòm ou kapab di, pou yon moun fè m mal. Pase gen yon mal yon moun fè w, frè m ak sè m, an ou menm lòm, ou pap padone l. An ou menm lòm ou ou pa padone l frè m ak sè m. Se sa k fè renmen an dwe dabò pou Bondye ok renmen an dwe dabò pou Bondye se sa k fè Jezi Kris tèlman konnen sa enben se sa k fè nou sot li talè a nan Jan chapitre 14 le vèsè 15 li di si nou renmen m tout bon vre se pou n obeyi kòmandman m yo sètadi Si nou di nou renmen m, enben, se pou nou fè sa m di nou fè. Enben, di fè sa m di nou fè, sètadi, se pou ke nou renmen ènmi nou yo. Se pou ke nou priye pou sa yo k ap pèsekite nou. Se sa k fè, frè m ak sè m, nou pa kapab, nou menm lòm, nou pa ka renmen toutbonvre. Si ke reyèlman. renmen sa ebyen nou pa gen dabò pou Bondye ebyen nou pap ka gen li non plis pou pwochen nou yo alevwa pou sa ki rayi nou pou sa ki se ènmi nou pou sa kap pèsekite nou frèm ak sèm yo se sak fè frèm ak sèm yo nou bezwen aprann sa lè w santi an ou menm pèsonèlman ou pa gen kapasite pou renmen ebyen fòk ou priye Bondye pou sa fòk ou priye Bondye mande Bondye pou kapab gen renmen pou kapab gen lanmou e ou pral wè ofi di tan lòske wap priye Bondye pou sa ebyen renmen va anvayiw wap rete rete konsa wap santi ke ou renmen Bondye. Se konsa w ap santi ke w renmen la pawòl de Dye e se konsa renmen sa la pral pase pa avèk pwochen w lan e se konsa renmen sa menm a pral ouvè ebyen menm si ènemi an li rayi w ebyen ou menm ou p ap rayi l okontrè w ap gen renmen w nan kè w pou li ebyen moun nan li mèt ap pèsekite w ebyen ou p ap rayi l men okontrè w ap renmen l. Wap priye pou li pou ke byn menm si li menm nan kèl se mal li vle pou ou se nan menm si li menm nan kèl se e pou l pa ta wèw e non e non pozisyon non eta men ou menm se pa se diferan a pou avèk li menm ebyen ou dwe priye pou li Pou ke Dieu leve sou ta wè nou nan yon eta, sou ta wè love nan yon fason ou dwe priye Bondye pou li, pou Dieu kapab metel nan yon nivo. Fòk ou pa menm jan avèk li. Sa fè frèm ak sèm, si w pa santi ou gen renmen nan kè w, enbyen ou dwe priye Bondye pou ke Dieu li menm li kapab ba ou sa ki rele renmen an. E sa fè jounen jodi a. Gen anpil ipokrizi andan legliz. Se paske renmen yo pa vrè. Yo pa santi ke yo ka renmen tout bon vre. Men yo pa janm priye Bondye pou mande Bondye enbyen ban yo renmen. Enbyen, nan lè de, nan emisyon sa, kote ke nou, se la Bible pale, alò, Se pa l'heure de la prière reyèlman, men nou santi ebyen le Sentespri ap pale nan kè nou ebyen pou nou ta fè yon priyè pou chak grenn moun k'ap koute nou la petèt ki santi l nan yon pozisyon konsa, ki santi ke li pa gen renmen nan kè l tout bon vre. Men anpil fwa li fè ipokrizi a, men l pa gen l vre nan kè li, ebyen nou santi ke pou nou ta fè yon priyè pou ke nou mande Bondye reyèlman pou ke renmen kapab etabli ankò nan lavi w, e se konsa w ap pre, w ap sèlman w ap rete, w ap renmen Bondye, w ap renmen pawòl li, e konsa w ap renmen pwochen w, w ap vin renmen ènmi yo, menmsi ke. Y ap pèsekite w, men ou menm, w ap priye pou yo. An nou fèmen zye nou pou nou kapab priye le Seyè. Dye Toupisan, Dye Fò e Gran, Dye de Gras, Dye de Bonte. Dye ki pa genyen rival, nou apwoche nan lè sa, Seyè Dye, devan w nan emisyon La Bible Parle. Seyè nou di w mèsi pou lapawòl. Mèsi Seyè paske. Ou ban nou la pawòl ki kapab ede nou, Seyè Dye, pou ouvri zye nou pou nou konprann ou pi byen e konsa, Seyè Dye, pou nou mache, e Seyè, sa daprè nòm e konsa, Seyè Dye, pou nou viv de manyè, Seyè Dye, fidèl avèk frè parèy nou yo. Seyè.

Kè yo te transfòme Sè Dye o yo menm tout antye Sè Dye ke w vide renmen nan lavi yo ke w vide Sè Dye renmen anndan kè yo pou yo arive renmen w e konsa Seyè yo va arive renmen pwochen yo e menm Seyè renmen Ènemi yo e sa yo k ap pèsekite yo. Tanpri, Senyè Dye Toupisan, fè sa, Senyè Dye, pou pitit ou yo, paske jounen jodi a, Senyè, nou santi gen anpil ipokrizi atravè, Senyè Dye, de pawòl sa, de mo sa ki se renmen. Men an lòm nou, Senyè, nou p ap kapab. Menamado, tanpri, Senyè Dye Toupisan, Ke w abiye nou, ke w transfòme nou, ke le Sentespri Sendye kapab transfòme kè nou, ke l vide Sendye renmen anndan nou, dan le non de Jezi Kri de Nazarèt, dan le non de Jezi Kri de Nazarèt, ke apati de lè sa menm Seyè, apati de moman sa menm Seyè, ke renmen etabli nan lavi nou, Ke renmen Senyè Dye Kap Tout Pwisan etabli nan lavi nou dan le non de Jezi Kri de Nazarèt. Frèm ak sèm yo nou remèsye ou menm ki te avèk nou.